Depi yè a maten, nou nan lari an la. M ap pwofite salye tout enstans, tout gwo enstans yo. Moun leta yo, moun ki ka bay pèp la èd, ki pou ede pèp la sòti nan sitiyasyon ke nou ye a. Depi yè maten, yon tranbleman de tè pase, e dapre rezo sosyo, yo fè konnen l pase a 7 pwen 2. Lazil se youn nan komin nan depatman Nip lan ki pi frape a travè tranbleman de tè sa. Nou pa janm jwenn yon asistans, nou pa janm jwenn yon moun ki vin la, ki vin ba nou asistans yo. Tout pèp la nè, tout pèp la zil la la sou plas la la. Kay yo kraze, pa gen moun ki janm pale ki di men sa ki pase la zil. Pandan se tan, y ap di tout kote kay kraze, epi nou menm nou rete. La a, n ap gade, n ap gade tout sa k ap fèt, nou pa ka jwenn dlo pou nou benyen, nou pa ka jwenn dlo pou nou bwè, nou pa ka jwenn manje pou nou manje, paske magazen yo kraze, e moun yo pa deside antre anndan kay pou y al vann, nou menm, menm si nou ta gen yon ti kòb nan men nou, nou pa ka achte. Nou gen timoun, nou pa ka jwenn dlo pou nou sèvi, tout rivyè yo sal. Alò, m ap mande enstans konsène yo pou yo fè fas ak sitiyasyon sa pou ede nou sòti nan sa nou ye. Premye fwa m viv yon bagay konsa. Premye fwa pase jan ke tranbleman de tè a pase a, bagay sa poko janm rive. nan nivo sa Lazil pase. Li konn pase deja, pa egzanp 2010, men jan l te frape Pòtoprens, Lazil nou menm nou pa t resevwa l konsa. Jan l pase a la, kounye a la gen kote m rete la, kay la e chanm mwen li ye egzat. Chanm mwen li ni kote tout bagay yo ye. Tout rad mwen anba, anba dekonm nan la, tout bagay mwen, malèt mwen. Sa vle di rad tout timoun yo la, menm manje nou, tout bagay rechou nou kraze. Li pa ret anyen la ditou. Nan moman tranbleman de tè a ki pou tete? Nan moman tranbleman de tè a m te gentan leve m te soti paske se nan antrepriz map travay pou m ta al fè yon antèman epi m soti pandan nou nan nou ap prepare pou nou ale menm mòg la tout bagay kraze nèt. Donk nou gen viktim? Non, nou pa gen viktim. Men kòmsi antrepriz la kraze nèt nèt nèt nou pa gen anyen. Men la li menm Tout bagay nou rad nou anba anba anba bout mi yo la n poko ka menm leve yo ase n pa jwenn èd pou n leve yo. Se kanmenm yon moman di pou nou menm nan Lazil paske vrèman nou pa t atann a sa. Se vre 12 janvye pa t twò gen. dega sa yo, paske nou pa t fòseman frape pa rapò a kounya, men nou pèdi pa mal de moun, de moun ki swadizan pwòch avè nou, gen moun ki pèdi manman yo, pèdi papa yo, ou konprann, se konsa nou viv li, yon moman de detrès, yon moman ke nou pa t atann. Mwen panse se yon bagay ki inesplikab, mwen pa ka menm esplike sa, paske nan mwen de, nou kapab di nan mwen de. 11 an ok apre tranblemann tè 2010 donk pou nou rive lan 2021 la donk nou kapab di moun yo ozabwa tout edifis yo nèt tonbe brize kraze pa gen oken lekòl ditou ki rete espesyalman la dezyèm seksyon chanje anpil kay kraze donk moun yo ozabwa legliz kraze tout sa Donk moun gen moun tou ki te lanmò, sa ki pèdi bèt yo mouri, men gen moun tou ki al lopital, sa ki janm kase, gen moun ki mouri pou tout sa. Donk nou kapab fè yon evalyasyon pou dezyèm seksyon chanje gen plis ke 30 moun konsa ki mouri. Donk se sa, san konte sa ki kouche sou kabann lopital. Donk nou vrèman. E sa vrèman pase pa e depase pa lè zevènman. Donk pou nou kapab konprann yon tèl bagay konsa te kapab rive. Donk e vrèman, donk e sitiyasyon an vrèman difisil pou moun yo. Pou se kèk chanje. Espesyalman, espesyalman mwen se direktè nasyonal chanje, donk e lekòl la konplètman. brize e donk anpil legliz tou legliz potestan legliz katolik tout sa kraze kay moun yo kraze tout moun se lan lari yo kouche donk e atè moun pa gen oken kote donk a chak moman anko replik sou replik donk e sa avek anpil kè kase e moun yo donk nou kapab di moun yo livre a yo menm sèl sof yè nou te wè donk ansyen depite a te pase vizite moun yo Te gen Denis Cadeau tou, senatè Denis Cadeau te pase vizite pou yo te wè dega, m te wè Delia Franz osi te pase pou ba moun yo omwen sipò moral. Donk nou kapab di an atandan se sa ke nou konstate k ap pase. Yè 14 out la, nou viv yon lòt moman ki pi flagran, ki pi flagran de tranbleman de tè a e m kwè ke sa se yon moman twomatizan. Pou kèlkeswa moun nan, menm lè w pa t gen pwòch pa w ki mouri, men lè w tande yon moun nan kominote w te abitye avè l ki viktim de bagay sa a, ki mouri, ki blese, oubyen kay yo kraze, oubyen ki t ap fè dèz aktivite ekonomik, ou wè tout bagay pase konsa e ale yo pèdi. Donk sa se de bagay ki twomatizan, ki mande ke pou. Leta ayisyen, sitwayen konsekan e panse a tout bagay sa yo, moun ki viktim yo sitou e menm lè se pa lajan w ta ba yo men dè seyans e sivism e fòmasyon tou e sou sa k pase a pa rapò a twomatis sa pase bagay sa son bagay moun pa ka konprann li e m panse ke l ap fè Lazil tò nenpòt 15 a 20 an paske gen anpil pèt. ki fèt sou pwen de vi ekonomik, nou gen mòg nan komin nan ki kraze, nou gen anpil biznis, ou konprann, tout bagay ki bay valò pwodwi premyè, nesesite yo, tout bagay sa yo, yo anvole m kapab di, yo pèdi, donk sa a son bagay ki ta dwe atire atansyon, alò ki dwe atire atansyon tout moun, e pwesizeman leta ayisyen.